Bonjour, bonsoir tout moun, sa wal depan de lè wap gade video sa. Nou ka wè choti an sou plato a ki eski la. Bay te tou nou an nou. Nèk bò bòt la. E ou pa bie di. Nèk bò bò bòt la. Si. Sa pa li fò.
Pou moun pa tande. Fana di ki wap tande ou kanmen. Bon. Kòman nou ye mes amours kòman nou ye kòman nou ye eske nou anfòm mezanmi nou fè video sa se pou nou vin pale w de tout sa w te wè kap pase yo sou rezo sosyo a menm si nou pa ka di w bagay la twò klè men nap eklèsi w paske m konnen nou kòman nou ye fanatik so e pa tout non. An di. E avan ou rive pi lwen, m pa vle pou moun yo joure. Yes, sa se pi gwo bagay la. M pa vle, paske Ayisyen renmen bèl mèvèy, yo ta vle kòm si pou sa yo wè a e reyalite. Lè yo wè e pa reyalite, yo vle vin joure konsa. Mwen m ta vle kòm si son fyète pou nou, pou nou tout ta kontan, pou nou tout ta bat bravo, pou nou wè. Di a, sa m te panse apa sa, m ba yo respè paske yo se pwofesyonèl. Paske se sèl 2 grenn moun ki rele, ki arive fè sa, ki fè yon bagay pwofesyonèl, menm mwen menm m kwè ladann tou. Ou wè? Machwè m. Machwè m. Ou pa wè? M ta sipoze remèt ou kalòt la la, nan videyo sa soti. Men, men mank la.
Wè? Kale zo moutre yo mak la. Menm tout po bouch mwen, tout anndan bouch mwen blese. Wi.
Se jan nou wè l la mezanmi, se jan nou wè l la. E, eske n ka di rekonsilyasyon? Non, moun yo ap di rekonsilyasyon, nou pa janm gen anyen. Pa ri yo, w ap ensilte yo, pa ri yo. M pa janm kwè kòm m pa wè sa ki kase pa rive avè w. Non. Nan mond nan.
Li pa di sa. Nan vi a. Pa di sa. Sa enposib. Pa di sa.
Mezanmi, se jan nou el la. Tankou pou moun ki tap joure yo. Pou moun ki tap joure yo. Dim byen. E sak fem toujou di nou, sispan aji pa emosyon. Sispann aji pa emosyon. Mezanmi moun yo di mawozo pou gran mesi ap retire lisans gason nan men li. E! Pastè blaze, m ap tann dezyèm videyo la wi. M ap tann ni. M ap tann ni. E fò w fè l ban mwen. Ou pa fè l ban mwen w ap jwenn avè m. M ap tann ni. Avèk tout moun ki t ap bay m ap tann ni. Fò misye ta santi l jennen la. Fò misye ta santi l wont. E m ap tou di nou konsa. Pou tèlman misye di nou met li kalezo. Nèg lagonav pa janm mawozo. Depi w kwaze a yon nèg lagonav li pa mawozo. Li son res. San. Ou pa vle wè sa? Wè nèg, bon, mwen m pa fè eksperyans a nèg Lagonav non. Kòm nèg mwen. Men m pap ba w manti moun Lagonav anfen. Krèm moun. Krèm, krèm, krèm moun. Yo, yo konprann moun. Yo pa di. Wap salye BDG Café Creole TV an sou track sa. Jean Désir Marcelin. Yes.
Map salyew sou tèks sa so m konnen nap konprann wi m konnen nou pa timoun piti nenpòt ti bagay moun fè devan je nou nou konprann ya kounya la kalezo mete telefòn ou sou sou oh oh oh oh an nou fini avèk kalezo mete telefòn ou sou silans an nou fini avèk ok banm di nou timoun banm serye avè nou kounya mezanmi eske nou tout ki la kap gade nou an konnen. Se nou menm ki mete nou nan pozisyon nou ye a. M pa bezwen pale twò klè. Nou konprann deja. M konnen nou se gran timoun, nou konprann. Widiana.
Tale, tale. Bon, fin di yo. Tale, bon, fin di sa. Sa fè plis ki, sa fè 8 an depi m ap travay. Mwen poko janm, depi m ap travay, m ap bay, m ap fè bagay pou moun yo ri, m ap ba yo bèl ti feyton. Mwen poko janm wè tout moun sa y ap pataje bagay mwen konsa non. Gade tout gen moun ki m konnen ki sou paj mwen kap swiv mwen depi lèm fèk kòmanse. Gade kilè mwen rive 100 k. Kote ankourajman ye la menm. Nap di fanatik fidèl Widiana yo anpil mèsi. Mèsi fanatik fidèl Kalezo kologèt yo. Fanatik Flò. Kounya la m ta renmen pou fanatik Kalezo avèk fanatik Widiana yo fè yon sèl. Fè yon sèl. Kalezo kite m banm fon ti pale avè yo apresa map baw pale. Ban m di nou yon ti bagay. Jan m te di nou an, se nou menm ki mete nou nan pozisyon nou ye a. Imajine nou byen, nou pèdi nwit, nou chita nou ekri yon feyton. Nou pran tout jounen an pou n ap choute, pou n ap fè tounaj. Pafwa, nou konn al choute nan yon zòn, nou pa menm jwenn manje. Nou reziye nou, nou oblije fè jounen an san manje. Apre sa pou n chita a reyalizatè a si l posib paske pafwa nou toujou menm kote. Pou n fè montaj. Pou n pote yon bèl ti feyton pou nou. Ebyen. Nou pa pataje l. Nou pa di l son fòk. Nou pa fòse l. Nou pa di l. Nou pa di l son fòk. Men. Si nou di nou renmen nou. Kap fè travay la. Kòman te ka ankouraje nou. Se pataje feyton nou fè a. Ede nou pataje l. Patajel pou l ka fè views nou bezwen an bon nou pa fèl. E pou nou gadel tou si gen ki menm pase sou yo pa menm gadel. Claro nou pa fèl. Ebyen. Mpa ka pale non. Talè banm di sa wè nou konn fè yon mwa ap travay nou pa menm fè moun yo telman pa gade ba yo nou pa menm fè 600 dola. Enhen. Nan yon semèn pou yon bagay ba nou 5000
Pa fin lage res la. Kite l la. Kite l la pa fin lage res la. Ou di ana di m pa lage. Ouwi kite l la. M ap lage manman pe m ba.
Ehi kite l la. Ouwe e nou menm ki vle kanpe sa. Nou vle kanpe sa paske e pat sa nou bezwen. Ouwe si nou te vle kom si si nou te vle kontinye l. E bagay profesyonel e bay film de guerre ki tap toujou fet. Ouwi. Wè sa nou wè, Mwen pran kou tout bon, Widiana pran kou tout bon, Mwen bwè dlo tout bon, Widiana pran pwèk tout bon.
Epi tou, ou konnen fanatik yo ki espire nou rive kote nou ye a la, paske imajine ou byen. Nou te jis fè yon prank. Yon prank.
On prank. Prank nan nou te jis fè yon prank, nou met ansanm pou fè yon prank. Moun yo, lè n gade nou wè moun yo pran prank nan yon lòt jan, kounye a nou kontinye prank nan bay li yo moun yo. Wi, nou oblije kenbe l jan nou pran lan. Pandan se tan nan ap di nou vrèman dezole. Nou vrèman dezole. Sorry guys.
Ban m di nou,
entènèt la la, tout moun ka itilize entènèt la nan sans pa l. Jan w vle.
Jan w vle.
Ban m di w. Sèlman, talè Widiana, ban m fin di sa, sèlman. M pa kenbe zam nan menm. Yes. M pa kenbe zam nan menm. Tout moun ap kritike jan Ayiti. Ayiti m mèt di w Ayiti pa nou tout ap plen Ayiti pa ofri nou anyen. Gen yon moun m te wè yon lè Dèmyèx TV ou konn Dèmyèx TV te lage yon bagay yon moun ki te wè an ou bezwen fè kòb sou tèt mwen e pa vyou e pa vyou e pa vyou pa m nan w ap jwenn. Kote pou ki sa la? Si se te yon zam Dèmyèx te kenbe. Nou tap kòm si mèt dwe tout popilasyon an ki tap gen pwoblèm. Sa k fè kòm si gen anpil moun ki itilize entènèt yo pa vle foure men nan bagay moun, yo pa vle, yo pa vle tonbe nan vòlè, yo pa vle fè nenpòt zak, yo pa vle kòm si vini yon, m pa bezwen fin pale. Men, sa m ap di nou li jodi a, kèlke swa jan yon moun itilize rezo sosyo pou l antre yon bagay, Pa joure l, pa gade l mal, pa di betiz. Si w ka ankouraje l, ankouraje l. Si w pa ka ankouraje l, pa di anyen. Paske, nou konn kòman peyi Dayiti ye. Gen nèg e zam li kenbe. Si nou menm, nou pa chwazi kenbe zam jan peyi a ye la. Nou pa chwazi kenbe zam. Nou pa chwazi tiye moun. Nou pa chwazi fè sak pa sa. Nou chwazi itilize rezo a nan yon sans pou nou ka antre, di konsa nou entèlijan, di, a, pa di betiz, pa di, gen de kalte gwo betiz moun yo ap di nan komantè, pafwa m konn rete m wont, pafwa m konn rete m di konsa, si se te yon zam m te kenbe ou pa tap betize avè m konsa, yo pa tap di m betiz konsa, si se te yon zam m te kenbe nou tap pè m, Nou pa tap dim langyèt manmanm, nou pa tap dim masisi, paske nèg ki kenbe zam Ayiti yo nou pa janm di yo sa. Yo gen respè pou yo.
Nou gen respè pou yo. E pou yo yo gen respè.
Paske mwen menm, m itilize yon fason pou m ka it, pou m ka rantre yon bagay, pou m ka peye bil, pou m ka met rad sou po m, pou m ka bay tèt mwen manje. M itilize yon bagay sou entènèt. Bondye. Fè mond nan Li kreye Bondye kòmsi Bondye konn tout sak ta pral pase nan mond nan. Li bay chak moun entelijans pa yo. Bondye bay chak moun entelijans pa yo. Bondye kite w ak volonte w. Mwen mwen pale tou nou.
Mwen ap fè kont avè w wi. Ou mèt pale. Bondye bay chak moun entelijans pa yo. Tout moun pa tap ka dokte. Tout moun pa t ap ka saj. Tout moun pa t ap ka serye. Tout moun pa t ap ka enjenyè. Tout moun pa t ap ka avoka. Chak moun gen tanperaman pa yo. Ban m di nou, m pa vin pale nou de mwen. Paske nou wè aktris Widiana. Men nou pa konnen Widiana Bourdeau. Kite m di sa pou Widiana. Gen anpil fi ki madan bandi, ki madan kidnapè. Widiana, jan ap jan nou panse de Widiana l pa konsa. Yo toujou ap di nou, Widiana pran mari moun, Widiana se si. Yo pa konprann, yo pa konprann sa w ap di yo la, paske yo pa konn. Nou pa konn kote Widiana soti. Mwen menm m pap pè di sa, m son moun kòm di m sòti nan yon fanmi ki malere. Widiana sòti nan yon fanmi ki malere. Widiana chwazi yon fason pou l ka sòti tèt li. Li di li pap vòlè, li pap pran afè moun. Widiana konn di konsa l pap al kouche a yon moun. Men li moutre pou nesesite, li moutre moun yo li kouche a tèl moun, moun yo. nan fason sa li wè yo ka gadel pou kòb antre nan menl li fè kòb antre nan menl rezo sosyo e biznis li ye banm diw talè banm fon ti pale avè yo kalezo rezo sosyo se biznis li ye talan pa fè moun rive m pap bann manti talan pa fè moun rive se jere biznis ou jan el ka mache ya. M pa konn si n konprann sa m di an. Se jere biznis ou jan w wè l ka mache a. Imajine nou byen. Tafa fè bèl ti bagay, bèl ti seri, bèl ti feyton. Gen moun ki pa janm gade yo. Gade yo. Tankou moun k ap poste yo, moun k ap poste yo. Talè kalezo kite m pale kalezo. Tankou moun kap poste yo. Gen moun ki pa janm poste bon bagay nou fè. Yon feyton pou nou fè.
Men pou nou vini ak bagay negatif la. E m ta renmen pou yo fè poste video sa tou. E m ta renmen pou nou tout poste video sa tou. Tout sa k tap poste pou te pran views, pou te pran ti kòb pika voye nou. Mpa pale a moun non. Mpa pale a moun. La mba avèw. Nou choute sou yon moun? Fò w di m wi. Mpa dwe choute sou moun. Ok, banm serye. Banm serye. Jan nou tap mache pibliye zin an. Jan nou tap mache pibliye tonmtonm san kalalou. Mwen makalèzou ban nou an. Pandan se tan, eskize wi. E sel media m wè ki bay bay ayizyen ki sipote atis tou. Dèmiyex TV. Dèmiyex TV ap poste sa w fè pa. M pa konn wè lot moun. Non bon. E sel li menm m konn wè paske li menm e pa azyen m konn wè l konn poste bagay pa. Mwen menm toujou di sa. Banm di. M toujou di sa. M pa vin fè reklam pou dèmiyex la mwen menm. Ou konprann? Men m toujou di sa. Sak pou li a nou ba li. Kole se te demi ex mwen tap bere mwen menm. Ase bet demi. Moun sa va gen zanmi. Moun sa va gen zanmi. Sa w poste sou entenet lan. Se li menm yo bay. Demi ex moun al gade sou chanel ou li pran foto li pran fey ti fey ton ti bout laden li poste l sou bagay. Li poste pou li. Lot medya yo. E le yo ou tobe nan bagay. Zen. Le yo ou zen e le sa poste. Fok ou net ou gen medya kap travay atis. Pozo. Ou konn sa. Ou pa wè gen de medya yo yon sèl atis e se gen de medya yon sèl atis yo poste? Gen de medya kap travay a atis, gen de bagay fò konnen yo tou. An tou lè ka, menm si nap travay a atis, fò nou ankouraje travay ki bon yo tou. Mwen menm, menm, men sèl pwoblèm gen ansanm avèk yon pakèt. Ou konn ki pwoblèm gen avè yo? Se lè bagay la bon pou yo. Lè yap pale de yo pran a fò ou reposte, yo konnen yap sove yon 20 dola, yon 40 dola, epi yap joure met sou li. Yap joure met sou li.
Ou pa gen pwoblèm a sa? Sa e pi gwo pwoblèm mwen. Pi gwo pwoblèm mwen. Apre sa, banm di. Mwen menm e sak fè ou wè dènye ex m pap ka gen pwoblèm avèl. Paske an menm tan lap bay zen sou ou. E pa sèl dènye ex non. Gen lòt ki konn fèl tou. Ase gen lòt m konn wè ki konn poste lè w pral lè w pral lage yon feyton yo poste postè a pou ou. Pafwa yo konn pran ti bout videyo nan feyton yo poste l pou ou. Gen konn fèl talè wi. Mwen m pa gen pwoblèm a Demiyex. Paske Demiyex li bay zen an e l bay bon bagay la tou. Pardon. Li bay bon bagay la tou. Men gen de medya k pap rann ou sèvis sa. M pa ka di sa son sèvis. M pa ka di l son sèvis. Men gen de medya k pap fèl paske. Kòman m te ka esplike sa? Petèt yo gen yon preferans oubyen y ap travay a yon moun, yo dwe moun nan sa yo sipoze fè travay yo. Ou konn sa k tiye m? Ou konn sa k tiye m ou Diana? Nou fèt nan yon nasyon ki toujou ap di moun nan sinema poukisa nou pa pote yon, poukisa nou pa fè feyton pou pote yon konsèy pou jenès la pou l konprann. E lè w ap fè l yo pa gade. Non yo p ap gade. Gade yon lè m te fè eksperyans sa deja. Ou lèm te fon feyton m relel lavi kretyen pa fasil pa gen yon pa gen moun ki gadel m fè plizye plizye video m pote konsèy yo pa gadel a kòmsi e ou konn kòman mond nan fonksyone toutan mond nan ap chanje yon atis dwe chanje Sim chanje machandiz mwen e paske m wè se machandiz sa pèp la vle. E biznis wap fè? E biznis wap fè?
Mèt di konsa nan yon fason de pale de sinema kòm si map viv kounya. Sim posede yon bagay sinema k ban mwen. Sim vle sinema ban mwen fòm fè moun gade m. Poum fè moun gade m map bay moun nan sal bezwen gade a, sal anvi tande a, sal kòm si lap pote boure sou li a. Tande, plizyè atis, plizyè ayisyen toujou ap di, ah, sa m pa renmen nan atis ayisyen yo toujou mouri pòv. Mouri pòv atis ayisyen e pèp la pa sipòte yo. Yo pa sipòte yo. Yo toujou vle pale atis la mal nan yon fason. Tankou, di yon ya. Moun yo moun yo pa konnen, moun yo toujou ap di, ap di, Widiana bouzen, Widiana sesi, Widiana sela. Yo moun yo pa konn viv Widiana. Yo toujou ap konn viv Widiana. Widiana pran yon taktik. Poul antre lajan. Paske li pa ka viv san lajan. Poul antre lajan. Li pa vle al kenbe zam, li pa vle al vòlè poul antre lajan. Si se te zam li te kenbe, la m te ka di konsa, la nou te ka gen yon pwoblèm avè l. Men li pa kenbe zam. Pito nou di Widiana, pito nou di Widiana entèlijan, li di a, gad kòman, gad kòman l anplwaye yon taktik poul ka antre, pito nou di l entèlijan.

Bon mwen menm spesyalman map sou. Map di nou nou vreman dezole pou sak tap pase sou. Banm zou, ou konen moun yo ta reme. Map komanse depi nan premye prank m te fè ak Widiana. Moun kap di m marozo, prank m te fè ak Widiana, Widiana te konn prank nan. Widiana te konn prank nan. Polisye ki te arete m yo, e nou menm ki peye polisye yo pou yo arete m anko. E m konen nou pral joure. A vle di nou ta reme divizyon fèt. Vreman. Wè gen moun ki pral jwe, ki pral jwe pou tèt yo wè divizyon an pa fèt sèlman sa pral jwe. Pito nou di konsa, nou bat bravo pou nou di konsa, a moun sa yo se pwofesyonèl vre. Si Widiana ak Alezo ka bay Tom Tom sa, moun yo manje l san kalalou, nou panse nou pwofesyonèl. E sèl nou menm ki fè sa pou sa pou sa atak, pou sa fè enpak sa. Tout moun ap pale de li.
Son zen entènasyonal e l nasyonal tou. Premye moun ki fè sa. Mete respè a. Pa kritike. Si nou chwa. Non. Si nou chwazi. Nou pran. Nou gen kesyon pou nou poze fanatik. Kom. Kesyon li stupid men map poze l. Sa n te wè a. Nou pre la dan l. Nou kwe la dan l. Sa m tap gade a. Eske m pat wè se te yon bagay serye. Ki tap pase. Mwen ti desann volume ou an please. Silvouplè. Ok mèsi. Sa m te wè a, nou te konfime l san pou san, Widiana ak Kalezo nan bif, Widiana ak Kalezo nan pwoblèm, men mesye nou ban m moutre yon ti bagay Kalezo. Ban m pase, ok, an pran egzanp. Krache nan figi w la pa ladan l non Kalezo, madan krache nan figi w la non Deni.

Jan nou tap gade zen an konsa m ta renmen pi gwo fyète pou m ta gen pou nou ta renmen pou nou ta gade projè m.
Pa di konsa.
Nou wè?
Ou wè, nou wè, eske nou wè mezanmi? Tout sa kap fèt yo yo te la pou yo te fèt se nou k pat konnen. Ok? Se nou pat konnen. E pa yon bagay kòmsi yon bagay ki te pase reyalite nou fè l kòmsi nou moutre kòmsi gon planifikasyon. Ban m di w. M ap pale avèk talè. Kite m fin pale. Talè, ban m yon mosyon. Kite m fin pale.
Ban m yon mosyon. Yon mosyon. Se bon bagay nou te planifye non k fèt la. Se nou menm wi ki fè bagay la fèt jan l fèt la. Jan nou pran prenk lan. M te fè yon prenk.
Yes. Moun yo vin met lòt ide nan tèt mwen. Yes. Lè mwen yo vin pran bagay la yon lòt jan m di a, ban m pouse yo tonton. An m ba yo tonton m nan san kalalou. Ok.
Map pale avèk tout pèp ayisyen. Pèp ayisyen, nou konn kòman peyi nou ye. Tout moun kal Etazini e lavi yal chache. Ou chache lavi ou nan yon lòt sans. Tout moun kal la Frans, Gwadloup, Brezil se lavi ou al chache. Moun kal e Bahamas, Guyane française, Chili, Brésil, e nou salye tout moun sa yo wi, nou salye tout moun sa yo, pase nou gen fanatik fidèl tout la yo. Tout, vi a gen plizyè chemen. Moun kal lòt kote m pa site yo, moun ki vin Sendomeng yo vin chache la vi. Sak fè nou vin chache la vi? Paske Ayiti pa ofri yo anyen. Jan Ayiti pa ofri w anyen, e konsa Ayiti pa ofri m anyen tou. Depi nou depi peyi nou bon konya nou tounen. Si m pran Facebook, YouTube, Instagram pou mwen, pou m chèche lavi m pa joure m. Pa joure nou. Pa di nou betiz. Paske se lavi nou n ap chache tou. M antre nan sinema, se paske se mwayen sa m wè Bondye ban mwen. Pou mwen pa mande, pou mwen pa mande, pou mwen pa vole, pou mwen pa kenbe zam. Se mwayen sa Bondye ban mwen. E konesans sa mwen Bondye ban mwen. Si mwen te nan sinema, mwen te mwen la den. Mwen pa te renmen sinema. Paske mwen e talan sa mwen gen. E sa mwen ka fe, mwen vin renmen, mwen chache renmen pou mwen ka fel, pou mwen ka defan tet mwen. Sim pa kenbe zam jodia pou map friz moun ayiti e sinema. Hey yo baw posibilite pou sa wi atis. E sinema.
Paske. E gen gwo kob nan sa. Lò gade ou pase sou ban lekol ou fin fè tout klas ou nèt. Menm nan inivèsite ou pa ale. Lò fini ou menm gen moun ki gen posibilite al nan inivèsite. Moun sa yo pa ka jwenn travay. Di nou kisa pou nou fè. Si nou pa itilize strateji nap itilize a, kisa ou vle pou nou fè? Eske ou vle pou nal vòlè? Eske ou vle pou nal kase kay moun? E sa nou ta renmen? Apre sa, gade, ou ata toube nan yon sitiyasyon sa. Pou nou ta di pou talè wi. E pwòp yo menm. Tout moun tout moun ap di, oh, yap fè bòz pou yo fè vyou. Mwen pap chache vyou. Sèlman. M ap chaje pou m met mwayen nan pòch mwen pou m pa al fè sa k pa sa. Grangou nan vant pa dous. Grangou nan vant pa dous. Depi ou wèd kèlkeswa moun li a, depi ou grangou, tout chemen ou pase ou pa ka wè kòmsi pou rale yon monnen pou met nan pòch ou pou manje w ap vòlè kanmenm. Grangou yo tou baz. W ap vòlè. Grangou nan vant pa dous. Sel sa m ta renmen m ta renmen pou chak grenn ayisyen sipòte m nan jan yo kapab paske se lavi nap chache tout ayisyen ap chache lavi ou kite ayiti wal viv nan peyi etranje e lavi wap chache ou ayiti ou chèche yon bagay pou w fè se lavi wap chache. Nou pa konnen m. Nou pa konn kote m soti. Nou pa konn ki mizè nou pase. Ou pa konn avan nou te antre nan sinema, konbyen jou nou konn fè san manje. Tout sa nou pase. Si nou te kenbe, nou di kon sa nou kwen na prive. Fayky, fon ti desen volim ou an Fayky, silvouple. Nou kwen na prive nan sinema, na kreye yon ekstrateji. Tout moun di konsa nap sal imaj sinema, nap sal imaj peyi a. Imaj peyi a deja sal. Paske peyi a pa ofri nan. Pa sèl nou ki ka repare.
E pa sèl nou menm ki ka repare l. Si nou, si moun yo te ka, yo te ka repare l, yo pa tap kite Ayiti al chache lavi yon lòt kote. Moun ki ka repare l yo nou konnen. E moun ki nan pouvwa yo ka repare l. E moun ki nan pouvwa yo, nou pa nan pouvwa. Nou menm nou pran yon chemen pou nou defann tèt nou, pou nou antre yon bagay pou nou pa tonbe nan sak pa sa. M pa pral tiye yon moun pou m pran kòb sou li. M pa pral kidnape yon moun. M pa pral retire lavi yon moun. M pa pi janm fè sa. Men, sa m ap fè a Bondye pa p kont mwen ladan. M pa p tiye moun. Bondye pa p kont mwen ladan. E Bondye ki bay chak moun entelijans yo pou yo viv. Bondye banm yon entelijans map viv avèl. Ou itilize l pou viv.
M itilize l pou m viv.
Banm di de mo kale. Pandan se tan sa, nap tann tout moun, tout sponsor yo, anbasade, anbasadris, nap tann yo. Nou la, nou la pou sa. Nou la pou sa. Banm di de mo kale sou. Paske, kale, mwen ma avèk Widiana, nou met tèt nou ansanm, nou di konsa, nou se atis ayisyen, nou pa vle mouri pov.
Non, epa nou pa vle mouri pou, nou pa vle mouri pou ekèt yap fè pou yo antere nou. Ya, pi fò atis ayisyen, lè yo mouri ekèt yap fè pou yo antere. Mwen menm lèm mouri, e sam te konn fè, kap antere m.
Ou fini banm di 2 mo pam nan nou.
Ou mèt di 2 mo pam nan. Banm di nou cheri m yo, bebe m yo, mes amours, mes cheritures. M renmen nou anpil. M renmen nou anpil. Nou wè valè betiz nou di m? M pa janm deranje. Nou wè valè betiz nou di m? Menm si pafwa nou konn eseye ofanse, menm si pafwa nou konn eseye antre anba po m. Tèlman nou salanbe. E pou di konsa, sa k fè y ap di betiz yo chak ti bay bòz ou fè ou chache yon atansyon. E yon e plizyè kontra ou jwenn anplis e pa fòt ou.
Mezanmi. Èske banm di w, èske ou pral jwenn travay Ayiti? E pa sa k travay ou? E sa k travay mwen? Èske kòm si lè w fè ti bòz ou, ou jwenn atansyon? Tande m di w, pa gen, pa gen yon konpayi, pa gen yon moun ki wè yon atis pa p mennen, yo pa p pale de atis la, menm nan, kèlkeswa nan nenpòt fason yo te pale de li. Pou pa pou l pa pot kòmsi atis la fè kòmsi yon pwomosyon pou li pou atis la fè fè yon spòt pou li. L ap toujou tcheke l. Si li wè kòmsi li kreye atansyon fè bòz kòmsi kèlkeswa jan yo di Widiana pran mari moun pa gen anyen k te janm verite non. Fanatik yo pa konprann anyen. Fanatik yo annik wè medya ap pale yo menm y ap tonbe joure yo pa konprann anyen. Yo pa konprann si medya e travay li l ap fè tou. Media ap fè kòb li tou. Media menm lè media ap bay zen an media ta toujou renmen konnen pou gen zen menm ke zen an pa verite menm ke l verite pou l bay li pou l fè kòb pa l la tou wi. M pa ka kont media pou sa. Media kreye yon fason pou l rantre lajan pa l pou l pa tonbe nan vòlè pou l pa tonbe nan kidnap pou l pa devni yon kidnapè. Wap pale toujou Diana? Wi, oh mwen pa konn, chak lè mwen komanse pale ou koupe pawòl la. Ou mèt kontinye pale. Wi. Mezanmi fanatik mwen yo, menm si nou di konsa, m pa gen fanatik, kote m jwenn fanatik fidèl sa? M pa bezwen fanatik mwen, m bezwen yon fanmi pou k sipòte m. Ok, m konprann ou. Men m ap pale avèk moun ki di, m pa gen fanatik, m pa gen fanatik fidèl kote m jwenn fanatik sa? Banm di nou. Lè nou pran plezi nou chita konpare moun ak moun, sa pa fè sans. Tout moun pa t ap ka menm. Ou pa wè gen moun ki nwa, gen moun ki wouj. Ou pa wè gen moun ki gwo, gen moun ki seksi. Ou pa wè gen moun ki gen fòm, gen moun ki pa gen fòm. Pa konpare moun ak moun. Ou wè mwen menm, pa konpare m a moun. Chak moun gen mòd de vi yo. Nou gen dwa wè yon moun li saj, li janti. Wi sa se vi l. Nou gen dwa wè m anlè, m cho. Sa se vi m. Pandan se tan, wè moun sa nou wè ki pa ka kase ze a. Moun sa nou wè ki tankou dlo do a se li pou n pipe. Ya.
Se li pou n pi pè. Nou pa toujou tande yo di fòk nou pè dlo dou. La se lè l ap desann sou ou pa konnen. Paske vizaj moun nan moute w la e pa li menm ki janm vre. E pa li menm ki janm vre. Wè anndan moun nan ki dwa goun lòt pèsonaj. Menm si tout moun goun lòt pèsonaj anndan yo wi. E pandan se tan sa goun atis m pa bezwen site non li. Atis la fè plizyè mizik. Widiana. Li pa janm ka pase. Lè l gade sa, li annik fè yon mizik, li annik kòman, boutèy anlè, boutèy anlè, li annik pran lari a wi. Ou pase boutèy la, ou chache yon koulè. E vre wi. Li tou pran lari a.
Mezanmi, mezanmi ti moun. E sa se. Ou vin ak bagay moun nan. Bon m di w, si m ap vin ak yon bagay, m vin ak yon bagay ke m konnen moun nan ap gade. Valè bagay m fè. E pou la premyè fwa wi nan 7 è de tan m lage yon bagay pou 100 mil moun gade l wi. Yes! Imajine w byen!
Feyton an nou pase mizè pou li a. Men gade, si se pou et nou fè avè w la men l gentan gen 1 milyon vyou. 1 milyon vyou sou Facebook la. Di m al gad sou Facebook lan ki videyo m fè, ki bèl ti videyo m fè, funny pou moun wi ki gen 100 milyon vyou. Pou retire stress kay moun ki gen 100 milyon vyou. E poutan sa li gen 1 milyon. Nou di 100 milyon. Prenk kote m mande ou Diana priye. Eskize wi.
Nou di 100 mil views wi 100 ka. Men ti video la fè pou l fè pou l. Men demet moun yo sou men yo m te. Tout lè m ap pale m di. Yo pa t konprann. M di sou. M ta renmen pou nou konprann. M pa ta renmen pou nou joure. Wi.
Wap wè moun ki te konm moun ki gen moun ki konprann ki pa di anyen kap swiv. Wi.
Men si epizòd la te bèl si w ta renmen si w ta renmen swiv sak sak pral pase nan epizòd la wa di nou.
Wi. Men. Men kalezo wap banm chans pou m pale ou poko janm banm pale non. Se lavi nap chache. Se nou pa fon bay pou fantezi. Se lavi nap chache. M gen dwa, m gen dwa, m gen dwa al mande yon travay la. M pa ka fè l paske m pat fèt pou pòs sa. Pou pòs map fè a e pou li m fèt, e pou li m ne. Se ladann pou m chache lavi. Se ladann pou m jwenn kòb pou m manje, pou m fonksyone, pou m abiye tèt mwen. Konprann nou silvouplè. Nou priye nou an gras konprann nou. Nou pa bezwen joure. Konprann nou. Konprann nou, konprann nou. Si se te zam ki te kenbe nan men m. Sa nou tap di oh. Kalezo valè bagay ki gen pou fè nan vi a. Gade zam la l kenbe. Pou ki sa l pa chache yon bagay pou fè. Gade bon m chache yon bagay pou m fè pou n ap kritike m deyè l ankò. M chache yon bagay pou fè m pap retire vi moun. M pap tiye moun. M pap fè mechanste. Pou n ap di yo deyè. Afè nou pa joure moun kap fè mechanste yo pito. Yo pa kapab, yo pè. Enben sa m di w, nou menm ki vini ak sa dèyè kamera a e jou y ap joure nou. Ou pa konprann non. Yo pè. Yo pa ka al pale avèk moun k ap kenbe zam yo. E mwen ap di anpil, anba anpil, mwen ap kòmanse tout medya yo. Medya k ap bay zen yo ap di w, o sesi sela. Pa kritike medya k ap bay zen yo. Si yo pa vle kenbe zam, e sa yo kenbe. Si w pa ka ankouraje yo ladan l, pa di anyen. Pa vini. Tankou moun k ap vin jwe anba pòs moun. Pa vin la, si w pa ka ankouraje moun nan pa vini. Ou konn sa m pral fè pou ou?
M pral fè konsa. Epi pou m ka pale. Ou dakò? M dakò.
Èske ou dakò?
Enben oke, ban m pale. Paske m bezwen pale avèk bebe m yo, avèk cheri m yo. Nou te mèt touyèl ap di m tout betiz ki gen. M pa, m pa ka joure nou mwen menm. M pa ka joure nou. Menm si pafwa nou konn tèlman nève m. M pa renmen m pa yon moun ki renmen li kòmantè paske m gentan konnen tout kòmantè nou yo e betiz. M pap di tout non, 95 pou san kòmantè nou yo nap di m yo e betiz. Pou m tounen sou sa m tap di an. Moun ki dous se moun pou nou pi pè. Nou wè ki cho kanlè. Moun sa nou ka di, m konn sa entèl ka fè wi. M konn sa entèl ka fè. Men moun ki dou an kap fè afè l anba chal la wap janm konnen. Hum, di mwen, w ap janm konnen? Antouka, timoun, nou pa konn vi prive m. Nou pa konn vi prive m. Menm si, m pa bezwen vin eksplike nou vi prive m tou non. Nou pa konn vi prive m. Pèsonaj yo bay piblik la, e pa li yo, e pa moun sa l ye. Mwen lakay mwen, m goun lòt vi. Widiana Bourdeau. Son lòt moun. Ok? Son moun, si nou ta menm pase menm, tout moun ki rayi m yo. Son moun, si nou ta menm pase inè de tan bò kote m, n ap damou Widiana sa. Men se domaj. Ou janm damou?
Wi chouchou. Se domaj. Nou pa pase tan bò kote m, nou pa konnen m. Sa m ap vann sou entènèt la, bon, m pa ka di plis sou sa, m pa p kapab, paske sispann joure atis pou atis. Paske a nenpòt kèl moman, moun yo ka rekonsilye jan yo vle. Ti moun, sispann pran rayisab, ok? Sispann ap fè zen. Tankou nou menm lè moun kòmantè a fè, lè moun pòs a fè, yo k ap vin kòmantè, k ap vin joure. Ou pa ka komante. Ou pa ka, ou pa renmen moun nan. Pa vin anba pos li. Pa komante, pa di anyen. Si w ka swiv ou, just swiv an silans. Si w pa renmen l, pa swiv ditou. Pi gwa w joure. M renmen nou anpil. Nou pa ta imajine. Mwen a Widiana ka kre yon strateji. M di a, Widiana, an kre yon strateji pou nou antre lajan. N ap fè kom si nou pa byen. Pa, kom si pa kouri pote boure konsa w ap joure. Nou tande? M ta renmen nou konprann nou wi apre videyo sa. Franchman. M ta renmen nou konprann nou. M ta renmen. Menm si m konnen gen anpil tèt anba k ap vin di betiz wi. Wi. Humm Nicolas sa. M poko fin fè videyo a non papi. Ime.
Papa. Oi eskize wi. Cheri me kalezo ap pale avè w wi. N ap rele w talè tande papa. Ok. Dakò love. Nou ka panse... Moun nou ka panse menaj mwen gwo pwoblèm avè w, wi. Wi. E jan m di nou an, mezanmi, m ta renmen apre videyo sa, nou konprann nou. M pap bann manti, m gen yon vi prive. Kalezo gen yon vi prive. Sa n ap vann sou entènèt lan, se pa... E pa kòmsi se bagay negatif lan nou ta vle vann non. Men...

Fè tounaj nan sendomeng pa dous. Li pa dous ti moun. Wè si nou te ayisyen ki renmen sipote ayisyen. Menm si nou ta fon bagay ki lèd. Ki gen moun lèd. Ki pa bon di tou. Ou konn ki sa nou ta fè. A! Moun sa yo nan sendomeng. Banm ba yo grenn views nan. Banm pataje avèk 50 moun ki nan kontak mwen. Wè si nou. Si nou gen 50 moun nan kontak mwen. Nou pataje la tout 50 moun nan. M pap baw manti nap jwenn yon 30 ki gadel. Gen dwa gen yon vek pa klike sou link lan men ap gen yon trèt ki gade l kanmenm. Paske se sa nou fè se travay nou. Tounaj nan Sendomeng pa lous. Kite m fin di sa m ap di an. Gen Ayisyen konn di an. M ap goumen avè w wi. E vyoum nou bezwen se pou sa nou pa ap jwenn mwen. Nou pa ap fè kòb. Mezanmi li pa bon. Tankou tounaj nan Sendomeng pa dous. Pou nou fè tounaj fò nou lwe machin. Nou achoute lwen fò nou bay moun yo manje. Fò nou fò nou fò a. Gen de kote nou pral choute fò nou peye pou nou jwenn otorizasyon pou n antre la pou n al choute. Ayiti li diferan, tout moun vin ba w sipò yo. Tout moun vini, yo peye transpò pou kont yo. Men nou menm, se bis pou nou peye pou jounen an. Anmwe Fayky! M ap mouri sou kont ou nan videyo a. Timoun nou tande kòman Fayky ap gate videyo a? Wi. Mezanmi, m ta renmen apre video sa pou nou konprann nou, pou nou ankouraje nou. Mezanmi, tanpri souple, nou mande nou gras. Nou depanse pou nou fè ti pwojè yo, menm si nou pa ka antre kòb, nou depanse yo. Franchman, si nou ba nou ti grenn vouzan, nou pataje li bon pou nou. Paske nou telman depanse pou nou fè pwojè sa yo, se domaj. Poutan! Lè nou vin aze an. Bon mwen mwen ban nou egzanp la. Mwen fòm ban nou egzanp la byen kle. Franchman. Mwen gale sou chanel kalezo a. Kalezo. Kalezo kolode. Kolangèt mwen zan yon gado nou jezi. Ok. Mwen sou chanel kalezo a. Mhm. Bon mwen gade nan nou trezor. Mwen zan mi. Meni mwen bakon si nan pwe byen.

Video dezi an. On video, on video K-Lezo kenbe a telefon ni, li fe. E pa mechan mechan. On epizod
map peye realizate a. Wap peye atis, wap peye ti yo. Ba di peye, non wap ankouraje yo. Wap ankouraje yo, sak antre a. Nap separe nan se paske yo menm tou fok yo manje, fok yo viv. Si m antre yon bagay, m pa ka kenbe l pou kout mwen. fòm pataje l ak yo. Si moun yo pa gade l kòm si yo pa gade l pou m pataje yon bagay ak yo kòm si yo ontan pou granmesi.
Antouka mezanmi nou pran desizyon nou pou nou pa nan fè moun pale mal de nou ankò, pou nou pa nan fè bòz, pou nou pa nan fè vye bagay ki pa bon, pou nou pa nan fè zen. Nap travay pou n fè pwojè yo, nap travay pou n fè pwojè yo please. E pwojè yo pou nou pataje. Sa map mande nou. Jan nou te fokis. Sou zen an. Mwen menm ak Widiana. Mwen ta renmen pou nou fokis konsa tou sou pwojè yo. Paske mwen ak Widiana nou met tèt nou ansanm pou nou travay. Wi.
Pou nou travay. Ankouraje travay nou yo. Wi.
Ankouraje yo. Jan nou tout tap gade yo. Gade. M lage yon bagay sou chanel mwen. Ba li poko gen. Inè de tan, li gentan avèk nenpòt e nenpòt 34 kavyou.
Poukisa feyton an pa ka konsa. A 7 è de tan m gentan fè 100 kavyou. Poukisa feyton an pa ka konsa. Poukisa feyton an pa ka konsa mezanmi. A vle di e bèl mèvèy nou renmen gade lè yo lè yo di konsa oh men sa kap pase on ayisyen on ayisyèn parèy nou nou kouri klike sou li. Poukisa nou pa ka ankouraje nou de travay yo tou. E sa nou bezwen de travay yo tou. Pask e travay nou sa e de li nap viv. E de li nap viv. Nou menm si nou chwazi pa kenbe zam. Kom si nou kreye yon lot strateji. Nou pran yon lot chemen pou nou pa kenbe zam. M gidwa pran yon lot chemen. M gidwa di konsa. M pap al vann moun ka ougan. M pap fe kout maji de moun. M pap fe espedisyon deye moun. Nou konnen sa byen. Nou konnen sa byen nan koutim nou an. M pap fè m wè entèl m wè entèl lòt bò m pap fè espedisyon dèyè l m pap m pap al vann entèl kay dyab m pap al kòmsi nan vay moun pou m bay boul bòlèt pou m gen m gen dwa di konsa m ap itilize rezo sosyo pou m fè kòb pou m pa tonbe nan sa k pa sa paske la m pa antò devan Bondye m pa tiye moun m pa blo yon lòt moun m gen dwa m ap itilize rezo sosyo. Ou pa pale de Tati non. Tati, de matant nana.
Bon, map di nou, matant nana ou, nou pran nou matant widiana bon katredal. Se yon moun widiana wou. Li bal 500 peso. Mezanmi!
Li bal 500 peso. Mezanmi! Kalezo! Pandan se tan sa tou, n ap di pdg Café Creole TV a yon gran mèsi ki se li Jean Désir Marcelin. Wi.
Son gran mèsi.
Nèg k ap sipòte nou anpil wi. E Niki, Niki te konnen zen. Menm ke Niki ap fè je li chèch al fè videyo reponn Carlito.

Ey, non!
Epa goumen avèm nan. M jis ap ak, paske son bagay nou te planifye. Map ak tou.
Menm egret m pat bon pi gwo ka nou. Ey, ey, kès ki fò sa? Ti moun, do je kade zo koumen se pete a. Ay nan separe, non mwen zonw ki k bay la.
Oh Nap toujou ak Ou wè Ou wè Ey ti moun Ti moun kalezo sou tande Map leve bon kote la Epi tout an konnen Widya la te bezwen bom la l pran pòl fè spòt pou pede je kafe kreyòl la pou l ka bom Ey anpalan de sa pwofite pale de pwogram kap fèt an mwad jiyè a. Festival de la Côte Ouest Lagonav 27 jiyè nap la Lè fini moun Lagonav yo kap di la mawozo a Moun Lagonav nèg Lagonav pa janm mawozo non Nèg Lagonav entèlijan nap jere biznis nap jere lajan Ou tande Banm di nou timoun Ou wè mwen menm avèl sou ennou ye la e lèt a sitron wi Nou pa janm ba nan zen non Nou pa janm goumen non
Nou youn paka viv san lòt men anmenm tan tou nou pa janm pap goumen. Mezanmi timoun m te kontan fè ti pale sa ansanm avèk nou Eyy moun ki tap poste zen yo moun ki tap poste zen yo m swete video sa rive sou nou ok donk se la nap mete fen nan video a mwen renmen nou anpil Eyy apa nou pa pale de sakrifis e tann pwojè sa sakrifis mwen menm avèk Kalezo kap rive sou nou e tout moun ki tap poste zen mwen m a Widiana m ta renmen pou nou poste pwojè mwen a Widiana fè ansanm yo tou. Pou nou toujou bay pale de pwojè nou yo pou nou poste yo tou. Mèsi anpil, mèsi anpil. M pa bezwen di nou sa k te pase a nou tout akoz de videyo sa nou gentan wè l. Mèsi, mèsi, mèsi.
Sakrifis, ret tann li. Si n ap tann lòt epizòd la nou mèt di m pou nou pou m ka ba nou li. Depi nou vle lòt epizòd la m ap ba nou li. Paske lòt epizòd la e li k te pi move ke tout.

Nou pa gen anyen nou pat janm gen okenn pwoblèm ok mes amours bye.